Bonjour bonsoir moun mwen yo mwen retounen ankò pou mwen um, kapab pote plis vokabilè pou nou um, kòm mwen te deja di nou pou mwad fevriye an nou pral fè yon lòt kalite de nou pral pale de yon lòt kalite de vokabilè so yo la nou pral pale sou yo talè pa bliye pou nou like videyo pou mwen share li Pataje l avèk tout moun epi tou abòne chanèl lan pou mwen tou mwen ap apresye sa anpil merci beaucoup so ann kòmanse pou nou kapab konnen sa mwen pote jodi a ok jodi a nou pral pale de yon de mo nou rele homofon here homofon nan vle di like mo ki ki pwononse menm jan but Yo pa vle di menm bagay. So, se de sa nou pral pale jodi an. Mo ki kòmanse menm jan, men yo pa vle di menm bagay. Ok? Am, nou ap kòmanse avèk mo hat. Hat sa a, li rele chapo. Se li menm nou rele chapo an. Li se hat. And then nou gen hat sa la tou ki, am, yo pa ekri menm jan. Sa ekri H-A-T, H-O-T. HAT vle di chapo and HOT se lè ou cho. So, ou wè jan yo pwononse? Hat and hot. But yo pa vle di menm bagay. Lòt mo an se mel and then male. Ok? Mel sa a se pou yon gason ki, ou konnen mel, femèl. So, sa se mel lan. And then male. Sa se lè w al tcheke mail ou, yon moun ekri w oubyen w al tcheke, w al chache bill ou nan mail lan. So, se konsa ou eple mail sa. Sa mail gason an ekri MALE epi tou mail sa li ekri MAIL. Sa a se pou mail pou gason, mail femèl, sa se mail lan. And then mail sa, sa se MAIL pou mail ou a, lè w al tcheke mail ou. Lòt mo nou genyen an se it and then ate. Ate sa a se pase de eat ki vle di manje. So, sa se pase eat lan, ou di ate. And then, sa se ate ki se mo, ki se lèt 8 lan. So, Eat sa ekri ate ki signifye manje pase de eat. Epitou ate sa se lèt 8 lan ki eple e i g h t. Ok? Pou lòt lan se two, two and two. Nou gen 3 tou. Two sa se. 2, Epitou, tou sa a, se lè w ap pale de tou entèl. Like si w ap voye yon bagay, ou di tou Ivrose, tou Marina, like 2 entèl. So, tou sa a, se tou lè w ap di osi. So, tout pa ekri menm jan. Tou sa ekri TWO, sa ekri TO, and sa ekri TOO. Sa a se nimewo 2, lè w ap konte ou di 1, 2, so 2 sa a ki se 2, se konsa ou ekri l. Tou sa a se lè w ap pale de yon moun ou di konsa ke I'm going to Marina's house. So, se konsa ou pral ekri tou an. Ok and then tou sa a se TOO ki signifike osi sou epi tou lè w fin di I'm going to Marina's house epi tou yon lòt fren ou di I'm going to so tou sa moun sa a di an dezyèm moun nan se konsa l pral ekri ki vle di mwen prale tou m prale osi alright se konsa w ap ekri l and then we gen yon lòt mo ki se made and made. So 2 mo sa yo, made sa a se yon bagay lè w fè yon bagay, tankou ou di I made chocolate, I made coffee. Se konsa w ap ekri made sa a. Maid sa a ki se m-a-i-d se lè yon moun ap travay ka yon moun. Like m kwè yo rele sa sèvant. So se konsa yo pral ekri sa a, maid sa a. Oubyen moun ki travay. Nan hotel ou pral ekri made sa konsa. Am nou genyen si and si. Si sa se lè ou wè, tankou si ou di I see you, se konsa wap di si sa. And si sa se lanmè. Ok? So you see si, si. Sa se lan, sa se lè ou wè avèk zye ou. Sa ou wè avèk zye ou la ou di si. And then si sa ki se nan mè e konsa l ekri si ou wè a zye lan ekri SEE si lan mè an ekri SEA Lòt lan se hear and here Hear sa se lè ou tande sa w fè a zòrèy ou an ou tande I hear you Hear lan se konsa w ap ekri l And here sa se sa depan sa m te ka di se kote ou itilize sa. Kòmsi, gen de kote ou itilize l, lè w di I'm here, ki vle di mwen la, se konsa ou ekri here sa a, and then ou ka itilize here sa a tou, tankou si w ap lonje yon bagay ba moun, ou di here. Ou ka eple l konsa tou. Ok? Sa a, here sa a, se pou lè w tande, here sa a se la. Like ou la, ou di I'm here, e konsa w ap ekri l. Ay, NI, nou tout konn mo sa yo. Ay sa a se je, lè ou w ap kòmanse yon mo, ou toujou kòmanse l pa ay. So, sa se ay la. Epi tou, ay sa a se zye. Se sa l sinifi. Ay, tes yeux, se konsa ou ekri l. Men si w ap mete l o pliryèl, pa bliye ap gen yon s la. Tan pou di ay, ou di eyes, my eyes. Ok? Lòt mo an se no and no. No sa a, se lè w ap di yon moun non. Non m pa vle sa. So ou ekri l konsa. Epitou no sa a, se lè ou konnen yon bagay, ou di I know. So se konsa ou t ap ekri l. K-n-o-w. I know. Mwen konnen. Se konsa w ap ekri l. Genyen where, wer and where. So, where sa a se lè se um kote yon moun ye. Like si w ap mande yon moun where are you? Se konsa ou pral ekri where sa a. Premye mo an, where are you? Se konsa li ye. Lè w ap di où es tu? Se where sa a. And then were se lè, wè jan m te di where are you an se la a. Ou konsa w ekri l? Si w t ap di yon moun where were you? Yesterday, wap ekri where sa that way. Paske se di wap di where were you. Were sa se pase de are. Ok? Pase de are se were. Where were you? That's the where. And then where sa se rad ou mete sou ou. Like si w di I'm wearing

Bay and buy. Twa mo sa yo, bay sa a, se like akote or sou kote, bò kote or whatever. Pase ke jan ou di li, like I'm going by your house. M ap pase bò lakay ou or something. That's how ou ta pral ekri bay sa a. And buy sa a se lè ou achte yon bagay. So you said I buy shoes today or I buy this, I buy that. Se konsa ou pral ekri buy la. And then buy sa a se lè w ap di yon moun orevwa. Ou di buy. Sa se orevwa. Ok? And nou gen there and there. De mo ki ki an pwononse menm jan ankò. There sa a se la. Ou konprann kòmsi. Um e si w di She's there, se konsa w ap ekri there sa. Ok? Or ou te gen dwa di I live there. Se konsa w ap ekri there sa. Ok? And then, ou te ka di there. T-h-e-i-r lan.

S. Leur. Se sa mo sa ranplase. Ok? So, se sa mwen te genyen pou nou jodi a. Mèsi paske nou te gade videyo an. And, um, pa bliye pou nou abòne please. Abòne epi tou peze ti klòch lan. Depi nou peze ti klòch lan, nenpòt lè mwen poste yon videyo, n ap konnen epi tou nou pral aprann li. Ok? Make sure nou, nou fè pratik tankou jan m di nou an. Pratike, pratike epi tou. nap arive konn mo yo ok merci bien bondye beni nou epi tou vèsè mwen genyen pou nou jodi an se som 23 so nou kapab repete sa nan machin nou nenpòt kote nou ye pase nou pa bezwen bib la pou nou konn sa pifò nou konnen sa so si moun ki pa konnen yo anden lèw rive lakay ou ouvè bib ou epi tou jis di som 23 ok merci ankò